Yon gwo bonjou bonswa ak tout moun, plezi pou nou rantre lakay ou aprè midi an nan nouvèl enfòmasyon sa, se avèk anpil tristès e chagren ke nou vle anonse e yon pèt ke la Repiblik Dominikèn konnen aprè midi an pli presizeman Linivèsite Utesa ke Anpil nan nou konnen, pe enpòt ke w pa viv Repiblik Dominikèn ou ann Ayiti, Ozetazini, Kanada, patou, w ap tande pale de inivèsite sa a ki se youn nan pi gran inivèsite ke Ayisyen frekante an Repiblik Dominikèn. Donk nou genyen fondatè inivèsite sa a ki se Doktol Priamo Rodriguez Castillo ki jwenn lanmò li jedi 6 out 2020 an, apre ke li te enfekte de maladi ke nou tout konnin ki se Coronavirus. Donk dapre enfomasyon Doktè Castillo ta genyen deja 1 mwa depi lap pran swen nan youn nan lopital a Santiago. Donk semen dènyè dapre enfomasyon ke li te komanse amelyore. Donk yè. Li te vrèman pa pote l byen donk aprè midi an enfòmasyon fè konnen ke doktè l Priamo jwenn lanmò li vè lè 3 zè 30 de laprè midi. Nou kapab di ke se vreman yon tèrib. Pèt pou pou la Repiblik Dominikèn tèrib nouvèl pou la fami Utezièn ke nou kapab di ke Doktòl Préamo se youn nan moun ki ki toujou gen nouvèl zide ki toujou ap travay jou e nwi pou kapab ede non sèlman jenès Dominikèn nan men tou ki ouvri pòt avèk anpil anpil anpil Ayisyen pou kapab gen chans pou vin etidye lakay li, se youn nan moun ki gen yon yon espri e pozitif e ki gen toujou de nouvèl zide, se yon moun ki toujou ap kreye, se yon moun ki pa janm chita, men malerezman jounen jodi an li jwenn lanmò li, donk nou kapab di ke se yon trè gran pèt e vreman pèsonn pat atann de lanmò sa, donk se. Yon trè, trè movèz nouvèl pou la Repiblik Dominikèn e nou kapab sèlman swete no sensè e respèktye senpati a tout fami Utezyèn nan e nou panse ke travay lan pap rete la, travay la ap kontinye fèt. E nou panse ke anpil Ayisyen, menm jan anpil Dominiken touche de lamò sa, nou panse ke anpil Ayisyen touche. Donk, ou menm ki patou, ou menm ki te etidye Repiblik Dominikèn nan Inivèsite UTESA, ou konnen ki sa Inivèsite UTESA reprezante an Repiblik Dominikèn, kote ke li gen plizyè. Kanmpous non sèlman a Santo Domingo, konsa tou genyen lòt kanmpous nan plizyè vil an Repiblik Dominikèn tèlke Santiago, Dahabong e tan dòt, donk anpil jèn jwenn chans pou kapab etidye nan inivèsite sa. Donk, ou menm k ap viv patou, ki te etidye nan inivèsite sa a, sa se nouvèl ke, movèz nouvèl ke n pote pou ou. Ou menm paran tou ki gen pitit ou ki t ap etidye ou ki kontinye ap etidye, donk nou vle anonse ou de movèz nouvèl sa a, gran pèt sa a ke. E fami ou te sa jwenn jodi an 6 out 2020 se lamò e le fondatè de l'université ou te sa ki se Doctor Priamo Rodriguez Castillo. Donk se tout enfòmasyon ke nou te pote pou nou, nou pap sispann swete ak tout ayisyen ak. Tout moun ki te fè pati, ki toujou fè pati de inivèsite sa a, yon trè, trè, trè gran senpati. Mèsi paske w t ap gade nou e nou p ap sispann, nou p ap ezite e enfòme w de funeray, kòman sa ap fèt, kòman swivi a fèt de notre chère.